Medam e mesye, bonswa. Avèk nou jodi a se Jephté Alexandre nan pwogram sa ke nou rele Refleksyon Peyizan. Nan Refleksyon Peyizan, nou la pou nou mete limyè, nou la pou nou aprann. Lalwa nou pral pran avèk ou jodi a, se sa yo rele lalwa santiman. swiv aksyon an. Rezon k fè m di l jan m di l lan, pou on bi vin arive, reyisi, fòk gen on depa ki fèt, fòk gen on demach ki fèt, fòk gen on pye ki mete devan epi pou lòt pye a vin swiv. Nan de pye sa yo ki pou mete devan an epi pou lòt pye a vin swiv, se sa yo rele santiman ki pral swiv aksyon an. Ki vle di, aksyon an devan, santiman an dèyè. Se sa fè nou rele lalwa sa a lalwa santiman swiv aksyon an. E nan lavi a, ou pap janm santi ou ka fè yon bagay. Se aksyon an pou w pran epi aksyon an kounye a pral fè w vin santi ke w ap fè yon bagay oubyen tou aksyon sa a pral ba w plis santiman pou w kontinye fè sa w ap fè.

Epi lè w di sa, pa egzanp, moun nan ka mande w ki pwoblèm ou? Èske se yon pwoblèm emosyonèl? Ou di non. Èske se yon pwoblèm fizik? Ou di non. Ou jis di, M pa santi m kapab. M ap fè l lè m santi m ka fè l. Sa, vrèman vre, li sanble ke se yon bagay senp, men li pa yon bagay senp. Sa k fè ou konn arive di bagay sa a? Paske se yon lòd ki pa nan lòd ki fè w ka di sa. Sa vle di ke se tankou m ta di w ou t ap konte, kòmanse nan 1 jiska rive nan nimewo 10, epi lè w rive sou nimewo 5, olye pou w wè 6, ou wè 7. Oubyen tou, lè w rive sou nimewo 7, olye pou w wè 7, ou wè 9. Gen 3 tip De reta, nou ta di twa tip de ekskiz. Gen reta fizik la. Ou byen tou, nou ta di reta sante a. Reta sa a, son reta nou ta di ki lejitim. Sa vle di son reta ki fè sans. Son reta ki merite reta. Son ekskiz ki vrè. Se pa yon fo ekskiz, se yon vrè ekskiz. Pa ekzanp, kèlkeswa sa. ou ta vle fè nan lavi a fòk ou mete an premye sante w paske sante w trè enpòtan dezyèm reta ki egziste se reta emosyonèl la reta emosyonèl la ki vle di ke e yon bagay ki fè moun nan genyen yon dlo nan zye e gon bagay k ap toumante l emosyonèlman ou pa konnen gon bagay k ap fè l kriye gon bagay ki fè kè l paka kontan ou konprann paske gon bagay lap panse avèl tout la sent jounen li vin oblije paka kontinye fè demach nan sal ta vle fè a sa son sa tou se sa yo rele on ekskiz ki gen sipò dèyèl li sipoze al wè sitiyasyon sa kap mete dlo nan zyel la kelkeswa sa li a petèt li ka son zanmi li te genyen epi yo gen yon ti lang kap mòde avèk dan epi kè pa kontan ou pa janm konnen petèt son bagay ke moun nan te vle epi lèl al chachel li pa wèl epi vin gen yon dlo nan zye vin gen yon kriye kap fèt vin gen yon ti plenyen kap fèt men se pa yon plenyen ki ki tankou m ta di w se yon plenyen konsa tankou sa se yon bagay ki merite atansyon. Sa se dezyèm reta ki egziste. E twazyèm reta nou pral pale avè w la, se reta sa a li menm ou mèt di se yon reta ki pa tèlman fè sans men li gen yon sans kont lalwa sa a n ap pale a. Sa vle di ke li pa santi l ka fè l. Ou mande l èske se malad ou malad, moun nan di non, èske se. On pwoblèm ou gen emosyonèl èske gon dlo nan je? Non. Sak fè w pa ka fèl? M jis pa kapab. Mwen menm tou m itilize ekskiz sa anvan m te vin wè ki kote l soti. Eskiz sa li soti nan sa yo rele w ap tann pou feeling nan vini pou aksyon an fèt. Men nan lavi a se aksyon pou fèt epi pou feeling nan vin parèt. Èske nou konprann? Nan lòd ke lavi sa ye, se aksyon pou fèt, epi lè aksyon an vin fèt, epi kounyeya feeling nan pral vin mete pye. Èske ou konprann? Se sa yo rele la lwa de santiman swiv aksyon. Pou m ba w yon egzanp tou piti, imajine w ap mache nan mitan yon teren, nan yon stad ki popilè, anpil gran jwè te jwe e nan stad sa anpil gran jwè pase ladann epi lè pa egzanp yo met to nan mitan stad la epi ou gade ou wè teren an byen bèl bèl koulè vè epi lè ou gade estad la tout ban yo byen vid vrèman vre paske se sèl ou menm ki nan stad la epi gran televizyon la sou stad la epi otomatikman filing sa ou tap chache a ki pou fè w vle anvi jwe a lap vin sou ou. Kounya wap di kèt ala bèl li tap bèl sim ta yon gran jwè bon ou ka menm wè nan menm moman sa lè ou rive lakay ou ou pran boul la epi wap kouri si se foutbòl ou kòmanse ap choute boul la paske filing sa ou te pran nan estad la vin tonbe sou ou epi kounya ou gade ou wè ou vin gen enèji ke ou pot ko janm genyen epi kounye a yo rele sa aspiresyon, inspiration an anglè. Bon, se menm jan an tou ou ta di ke ou se yon moun e ou ale nan yon stidyo mizik, nan stidyo mizik la ou wè plak de gran chantè oubyen tou yon seri de gran mizisyen k ap jwe e ou wè foto yo epi ou gade ou wè Tout sòt de enstriman a goch ou gade a dwat, tout sòt de enstriman epi kounye a ou vin feeling sa ke ou tap chache a li vin parèt sou ou kounye a ou vin santi ke ou menm tou ou ta vin tounen yon gran chantè men pa bliye de kisa nap pale nap pale de pou feeling sa yo vini fòk se aksyon k pou fèt ki aksyon k fèt nan 2 senaryo sa yo. Si w pran estad la a pa egzanp, s on aksyon ki fèt, aksyon an ke se teren an ke on moun mete an plas. Ou gade ou wè tout ban yo, s on moun ki fizikman mete ban sa yo an plas. Gwo televizyon ou wè a, s on moun ki mete l an plas. So dèske moun sa a li pran aksyon sa yo, kounye a aksyon sa yo vin voye sou ou on filin. Epi se nan menm sans sa tou si ou te vle jwe mizik la nan tout aksyon sa yo on moun mete tout foto sa yo nan mi an moun nan mete tout enstriman sa yo li mete ki se on seri de tchofi ou nan mezi on seri de bèl bagay yo mete tout bagay sa yo yo vin ede w yo vin mennen feeling nan men bagay sa yo son seri de aksyon ki mete an plas pou ou menm ou ka vin genyen feeling sa. Ki vle di ke menm feeling sa ou genyen an son aksyon ki pou mete l an plas. E e sak fè nan refleksyon peyizan nap mete bagay sa yo deyò pou nou ka konnen sak fè pou yon moun leve pou l derape. Pou yon moun leve pou l derape fòk ou konnen ke se aksyon ke ou pran yo ki pral mennen santiman. ki pral mennen feeling lan ki pral mennen vle fèl la sa vle di si w leve nan maten e ou ta vle kouri jis leve kòmanse kouri epi kounya ou pral swe ou pap jis rete epi w chita sou kanape a epi wap ap swe non fòk gon aksyon ki pran aksyon an se ou leve ou soti ou kòmanse kouri epi kounya ou wè wap swe anben se konsa lalwa. santiman swiv aksyon an fonksyone nan fè yon moun derape oubyen tou si yon moun pa mete lalwa sa an lòd ou vire bagay yo ou mete yo se aksyon ki pral swiv santiman sa ka koz genyen sa yo rele yon reta nan yon seri de bi ke ou ta genyen e ou ta vle vini reyisi ladan yo.